An m fon ti pale ansanm avè nou. An m fon ti pale. Ok, pa gen pwoblèm, mèt peyi a. Gade pou n wè non.
Pa gen pwoblèm, chèf.
Lè w gade peyi a byen, w ap wè gen zam tout kote. Pale avè m.
Tout kote Ayiti gen zam nèt. Tout kote Ayiti gen zam. Ok, pil zak kidnapin ap fèt bagay sa yo. Men, bagay sa yo menm. Kiyès moun nan peyi a kòmsi pata renmen bagay sa yo sispann. Bagay ensekirite pou tout moun paka viv alèz tout kote moun nan ale yo kipe yo kidnape l. Pataje live lan 1400 moun. Pa gon moun ki renmen sa non, sa kap fèt nan peyi a non. Pa gon moun ki renmen sa kap fèt nan peyi a bagay kidnapin bagay sa yo. Pa gon moun ki renmen l. Ou wè sa m di nou an wi. Men. Nou pap konp gen moun ki pap konprann sa map di a hein paske m wè majorite majorite kòmsi kidnapin ki fèt ou tande yo di w vilaj gran ravin vilaj gran ravin. Ou tande, yo di vilaj nan vil. Pandan y ap negosye a moun nan, yon nèg rele, ou tande, moun k ap negosye a di konsa, O e nan vilay de Dye w ye la a, e nan vilay de Dye w ye la a, si w pa pot kòb y ap touye w. Èske n panse yon moun vilay de Dye kòmsi, pandan, pandan, oke, si m ta fè yon kidnapin pandan l nan men m, pandan m ap pale a moun nan pou m di e nan vilay de Dye w ye la a. Vilaj, fò m ta sòt anpil nan aveni. Fò m ta so anpil. Ok. Ou rele? Yo di vilaj la vil. Pandan yap negosye a moun nan yon nèg rele, ou tande eeh moun kap negosye a di konsa, ou yo nan vilaj e djo e la e. Egzanp, pa gen pil zak kap fèt. E sak fè wè kòmsi me avantaj mwen. Wè depi ou gen rezon. Lanati a avè w Lanati a pa vè w Wè sa m di w la Lanati a pa vè w Lanati a pa vè w. 1500 moun pataje live lan Kaka chat pataje.
Paske wap wè tout kote kòm si tout moun pè mache wè sa m di w la yo vin fè w pè yon seri de zòn wè sa m di w la wè sa m di se sa m toujou di tout bèt nan lanmè manje moun e tout bèt ki nan lanmè manje moun. Tour a. Mèt peyi. Ooh
shit entènèt la ap bay problèm lan zòn nan hein entènèt la ap bay problèm.
Mil 600 moun kontinye pataje live la pou n pèse a. Wè sa m di w la pou l swiv tout zòn k ap frape ok m pa konnen kijan l pral bat pou l rezoud sa paske sa k pou fèt sa k pou fè peyi a mache dyalòg wè sa m di w la hein Men gen yon paket moun kap pale bagay Moun sa yo Anmwey kom son atis m ye yon fristalè m ye Pou mwen moun sa yo fristal yap fristal
Ton izo di atis li ye wi. Wè mwen menm depi yon moun fon bagay m pa renmen l e mache m mache pran l wi Depi yon moun fon bagay m pa renmen l mache pran l Men kaka.
Ou tande mache pran l. Men men kaka.
Bon m koupe. Gen plis vwa ke prezidan wi. Oh zanmi. Gadon moun yap chache. E Haiti se sel Haiti pou fe sa. Si e te isit kote live la yo tap vin pran l la wi. Yo tap gentan konn kote l ye deja. Bon ou we gen moun kap rele l ou pa konn kiyes kap rele l kap pale avel. Mhumm. Li rale gwo manch li la li pwente sou devan kamera a. Mezanmi mezanmi. Tèt chaje tèt chaje tèt chaje tèt chaje. Sa vrèman tris sa tris. Tèt chaje. Epil fyè de tèt li wi li fyè. Nou m oblije dil bonswa ton izo. O wi. Pou di sil ta wè machwè mwen lèm al ayiti poul pa pranm. O wi e ton izo bon map fon cho mezanmi ton izo.
Wi ton ton izo. M bon m popilè ton izo. Wi li di se atis li ye. Oh ton izo di w se atis li ye li konprann tout moun ki vle atis li fristal atis li ye wi.
Epi l di konsa depi l pa kontan avèk yon bagay li mache pran moun nan. Li mache pran w.
Menm moun kap menm moun kap travay pou 50 dola yo a. Epi Jovenel sa fè yon mwa depi l bay presyon l di nap mache pran w. Kote moun li tap mache pran ou sonjel te di ke lap mache pran. Bon Dieu m wè izo fè tete tete machwè wi ou p wè gwosè tete machwè izo. Mezanmi gade gwosè izo tankou moun ki jwenn ti gwòs pwa marasa wi. Men gwosè dèltoyid ton izo wi.
Oh ou konnen l kache lap manje. Ou pa wè pa gen plas nan dwèt li pou met bag ankò. Ton izo gade m pa konn sil ougan m pa konn sal ye men li gen li gen li gen bag nan tout 10 dwèt li tankou ougan ann kite yon lòt moun pale non cheri mèsi.
Mwen pa vle mal non. Ou te tande ton izo? M te tande tonton m wi.
Zanmi. Mwen rele pou m salye tonton m. M ap di tonton respè pou ou. And map mande tonton pou Ibaasson fè son ti chans pou mwen si m te ka rantre pou mwen si m ta jwenn yon ti 15. Eehh yo konn sa limena yo konnen.
Loman mwen pral fòse ou soti pou gate bagay lan map salye tonton m ankò tonton respè pou ou map jis ap mande yon ti moman sekirite pou vakans lan pase Sunfest la rive la plen ti 15 anba a. Fòm mwen antre pou m al fè kèm kontan. Al degaje w nan makomè. M ta swete sonson jwenn mesaj la wi. Lap jwenn li lap jwenn li lap jwenn li.
Ok bon nuit Lova. Ok ou menm tou.
Alo alo alo alo bonswa bonswa. Alo!
Chofè m rive! Chofè w rive, nou rive la, nou rive mete Chofè m rive!
Mete m atè! Ariston! A a! Tonton Izo!
Sa k ap fèt menm?
Nan ben, nap gade tonton izo kap met plezi. Monchè Gade bon yap chachel Toro a parèt live kameral li rale zam li l moutre manch li lap bwè byè misye moutre lap byen pase. Ah men yon bagay konsa li ye frè mave di la sou pa di tonton izo frè men ok nan bon si m te jwenn tonton izo la yon ti fri salè m tap fè avèl la wi. Bon oh mezanmi.
Li di w se atis li ye. M ta renmen konn ki lè. Si m te ka jwenn Izola, si m te ka jwenn Izola papa m ta fon ti fristal avè l wi. Moun ki bat lon zoklo.
Oh! Menm lè w ta bat li, ou ta pral ba l yon zoklo menm? Oh!
Moun ki bat lon zoklo mon chè. Depi l asepte l pèdi, l ap pran zoklo a wi. Men eske si w bat li, ou ta ba l zoklo a? Pa ba li.
Sinon m tap si non m tap rele si di biznis pou misye pou m di chofè m rive. ok pa pa gen problem bro pa gen problem men.
Alright.
857 308 6037 e gad kijan e on peyi fri ou konprann on peyi fri Ayiti li ye. Alo bonswa bonswa.
Bonswa frè m. Kòman ou ye?
Mwen anfòm wi. Opinion Ou tap gade live la pa vre? M tap gade live la Opinion pa mwen m panse Hello zen kreyol.
Alo wap tande m? Wi nap tande w wi nap tande w nap tande w.
Ok opinion pa mwen m panse ou fè live la ou byen ou rele live misye a nan objektif ke pou fè li rive nan zorey otorite yo men kelke pa M panse lè nou bay misye jan de odyans sa yo, e pa misye sèlman, tout bandi yo, lè nou ba yo jan de odyans sa yo, yo vin santi yo fyè. E m panse se rezon sa ki fè w wè nou peyi a vin gen plis gang sa yo. Paske nèg yo santi yo fyè, yo santi se yo menm ki a la in, se yo menm ki sipèsta lè nou ba yo kowòm konsa. Nèg yo fè, nèg yo fè tout sa y ap fè an Ayiti wi. Tout bagay yo nèt. Epi bagay la se rezo sosyo l ye. Nèg yo gen, nèg yo fè tout afè yo. Non, men kounya la, si tout fwa nou fon jan pou nou etèn pwojektè sou yo, m panse nan yo kap plis ou mwen izole. E m kwè menm anba live m se moun ki gen bon sans pa ta dwe menm ale anba live yo. Fò yo ta on ti jan izole nèg sa yo pou yo fè yo santi yo pap viv. Pa gen pwoblèm. Pandan m te gen 1500 moun kap gade anba live pa m nan, misye te gen 4000 moun li menm. Ebyen, se tout jan de moun sa yo ki ba yo kowòm, ki fè yo vin santi yo Non sèlman yo de konivans avèk otorite yo, e kounye a la yo vin santi se sipèsta yo ye.
Enben, n ap swiv bro. Mèsi anpil. Alo bonswa, bonswa.
Bonswa Lovan. Kòman w ye? Mwen anfòm.
Mwen menm opinyon mwen an sè ke nan moman sa la pou Izo ap fè live, se nan bon moman pou yo ta parèt pou yo met dife nan tout zòn nan. Rete. Mwen di opinyon sa m ta bay. Ok.
Pa gen pwoblèm cheri. Tout opinyon konte. Alo bonswa, bonswa. Lova, di mesye sa al dòmi tande. Sa vle di pou nou te rele l pou mesye joure li, li konn figi w, se yon figi piblik ou ye. Epi pou li, mesye sa gen moun toupatou. Di mesye mete w atè tou dousman, Lova. Se tonton Izo. Non, e pa, e pa, e pa, e pa menm sa ankò non. So, misye ap di, E nou pat sipoze, media yo pa sipoze voye misye anlè. Kiyès ki pa konn Izo? Kiyès ki pa konn non misye? Kiyès ki pa konn, bon yo pa konn figi misye men tout moun toujou wè misye ap met mask sa nan figil. Bon nèg yo Ayiti ap fè kaka epi nou menm ki bò isi an nap gade kaka yo. Wi, Slova ou se yon figi piblik, ou pa ka ou, sa nou fèl. Nap joure tout moun. M pa nan politik. Nou pa ka ouvè liy pou jourel. Non! Mezanmi lanvans son figi piblik mesye a gen moun toupatou TT izo sorry sa mwen renmen mesye a pale konsa sorry. Madanm ou kraze lit la ou mèt ale. Son live nap fè nou menm. Son live nap fè pa gen pwoblèm paske opinyon piblik lan konte. Alo bonswa. Alo bonswa lova m rele ankò pou mete yon pwen sou tèt Iza Pa gen pwoblèm. An pou kòlè ki sot rele talè an ki sot ap di ke nou ba moun sa yo twòp enpòtans non sans Aah lova ou wè sa wap fè a kontinye fèl jan wap fèl la prezi on prezidan ki on prezidan peyi senatè depite tout ap fè dil avèk chèf gang peyi an ou menm ki on senp on senp pwomotè konsa ou son ou son atis pou tèt paw wap vwayaje monte desann an ayiti pou ta pa pa ba moun sa yo respè pa yo. So sa vle di se pa ou menm sèlman. Koripsyon an kòmanse depi sou prezidan an. Moun nan son moun li ye tou. So defo sil merite resi a, si ka monte lap fè live konsa rale zam li, sèdike paske se li chèf peyi a.
Nèg a monte live kote nan gran peyi ozetazini oubyen nan gran peyi kote wap kote moun ap fonksyone teknoloji Jis pou m te montre w ayiti se pi gwo peyi a isit nou gwo peyi. Nenpòt kote w ye depi yo gentan gen GPS sou ou yo gentan selilafòn konpani ap gentan bay kote w ye rapid epi pou bon pou chèf peyi yo konn ki kote misye ye misye pa nan ankenn li pa lòt kote ke kote vidal dedye l ye wi. Li ba lot yon peyi. Ayiti son peyi se sov ki pe liye prez anmyy epa prezidan non polisye sa yo fòk mouri la lè yo tale gran ravin kote yo tale yo te lage yo atè yo pèdi fanm yo yo moun kite pitit yo kite madanm kite fanmiy yo si yo te vilaj dedye so sa vle di si yo te fè menm jan tankou ou panse yo tap pèdi vi yo pandan se tan prezidan ap fè dil anba avèk moun yo. Monchè kite show a mache tande banm bay spè sou yon lòt kòlè rele tonton respè period oh oh tonton izo an granmoun respè met tonton devan non nèg la.